Nou voye yon gran salitasyon pou chak zanmi, chak fanmi bon jan enfo plis ki toujou ap sipòte nou, ki toujou like videyo nou yo, ki toujou pataje l avèk zanmi yo. Enben m ap di nou kenbe la, travay la li menm li pa fini, kontinye pataje, kontinye kite like la pou nou. Konsa nou menm menm nou kapab avanse vers l'avant. Ebyen jodi a nou kontan pou nou pote bòn nouvèl la pou ou pou sa ki poko konnen l yo, sè ke aprè midi an madam Martine Moise rantre nan peyi an kote ke malfektè yo, bandi yo, kriminèl yo te tiye prezidan nou an epi yo te tire sou Martine tou men malerezman pou yo. Erezman pou Martine Moise, Bondye te la, li te prezève li menm si mari an mouri, men li pa t kite l mouri. Ebyen, Martine Moise tounen nan peyi an la, li rantre nan peyi aprè midi an la, li pote anpil enfòmasyon. Mwen gentan konnen nan moman sa kote ke nap pale avèw la la nouvèl sa ke Martine Moise vivan e li rantre nan peyi a la gen anpil nèg la nouvèl sa pa fèw plezi menm menm menm menm menm e Martine Moise nou gentan konnen se yon moun ke fòk li pran anpil prekosyon sitou nan manje yo pral bali paske nou konnen mechan yo la mechan yo la sa vle di. ke non sèlman e lè yap sòti avè li ap gen tout sekirite bagay sa yo men nan manje yap bali fòl veye pase mechan yo la a nenpòt kèl moman yo ka bat pou yo fin retire souf li men nou konnen Bondye pi fò yap pran tout prekosyon pou yo pran pou yo pa viktim yon dezyèm fwa ebyen nou pral pran yon ti poz nap tounen tousuit pou nou vini avèk foto e video pou nou kote dam nan tap rantre nan peyi. Ebyen zanmim san pèdi tan nap prezante w foto yo Martine Moïse rantre nan peyi a Martine Moïse retounen bak la nou wè premye minis lan ki te ale rankontre li men nan foto sa yo talè nou pral prezante w videyo a se ke gen anpil remak nap fè nou wè premyèman Madan prezidan an li menm menm li te gen cheve nou wèl tounen san cheve sa li gentan di yon bagay dezyèmman nou wè madam Martine Moïse se jile pa bal li sou li an nou swiv lè li tap desann avyon an la gen ti video a la li tap desann avyon an la nèg yo te vin resevwa li nou wè nèg ameriken yo kanpe king la ok kòm gwo solda. Yo kanpe, epi ou wè gade kòman Martine ap souke men premye minis la, ap souke men nèg yo e se yon bagay nou youn pa tap atann de sa, sèke se nèg yo ki pou ta souke men Martine Moïse paske nou konnen li pran bal kò li pa bon, ebyen gade kòman li trè djanm lap souke men nèg yo. Dezyèm remak ankò gade se blan yo ankò ki fèmen nèg yo wè, ki fè premye minis la retire kòl li fèmen pòt sa vle di. Sa li vin fè nou santi yon bagay se ke blan ameriken yo gen lè pa gen konfyans nan nèg Ayiti sa yo. An nou fè yon ti pale mezanmi. Paske premye remak la, nou wè Martine Moïse. Te gen cheve nan tèt li men kounya li retire cheve a kisa sa vle di sa li vle di yon bagay paske eske eske li di kounya la maril mouri batay la pap kanpe se mwenk gason an kounya paske li retire cheve chevel pat gen anyen li retire cheve a sa gentan di yon bagay sèke li menm li di. Li prè pou li batay paske li pap lage. Dezyèm bagay la nou wè li vini avèk tout jile pa bal li sou li paske nan kisa lap vini poukisa l oblije gen yon jile pa bal ebyen sa pwouve w ke pa gen konfyans nan nèg sa yo ankò konprann pa gen konfyans paske si mari yo ki te prezidan yo kapab asasine e pou li menm Yo te deja fè atanta a deja men gloire à Dieu li pa mouri men ou gentan wè nèg yo pa vle Men de tout fason jan nou wè Martine Moïse la rantre nan peyi a la menm se pa konsa nou tap atann nou panse nou tap jwenn li yon moun ki plis ou mwen fèb fèb fèb fèb men nou gade nou wè madan prezidan li an Fòm gade kòman lap souke men premye minis lan avè di ou wè madam Martine Moise gen anpil kouraj sa vle di li prè pou li afronte lit lan kòm li te deja kòmanse deja li di li pap bay vag ebyen se youn nan rezon ki fè ou wè li metel dyanm konsa li koupe cheve li sa li menm yo gen anpil sinifikasyon men youn nan bagay m te di nan kòmansman videyo a se ke. Martine Moise dwe fè anpil prekosyon ni nan sa ke lap manje, moun ki pral bay manje yo paka fè moun konfyans paske yo te deja fè atanta pou yo te asasinenw deja, sa vle di Bondye Bondye te fè w gras la, sa vle di fòl fè anpil prekosyon paske ènmi an la, ènmi an la, imajine w prezidan poko Prezidan Guy t mouri pou goumen mwen te riw wè nèg yo gentan ap batay ankò pou pouvwa sa vle di prezans Martine sou teren an la li pa bon pou anpil nèg la anpil nèg la prezans Martine pa bon pou yo e nou konnen Martine Moise gen pawòl pou li pale gen bagay pou l di pèp la men de tout fason an nou rete konekte an nou rete konekte e n ap priye pou premye dam nan pou premyè dam nan afenke Bondye kapab pwoteje li. Pou jistis oubyen pou limyè kapab fèt sou asasina paske yo mechan yo paka annik touye prezidan pou sa li menm menm rete konsa alò nap swiv kòman sa pral dewoule kòm e madam prezidan antre nan peyi a la nap bal yon ti souf epi demen si Dye ve la pou nou konnen pou enfòmasyon kòmanse. tonbe sou nou ebyen deja nap mande w pou toujou rete konekte kelkeswa sa ki genyen an nap pote l pou ou demen si Dye ve ebyen deja nou di w babay a la pwochèn.